Ey yo sa kap fèt se reyino ak nan Mike la ankò yn fwa nou kntan ap antre lakay ou pou bèl show a kise eske ou te konnen ki pase sou bref media bref media se yon platfòm ki la pou fèw konnen atis kew renmen anpil la e fèw dekouvri atis kew pat janm konnen e se yon plezi pou n antre lakay ou jodia fòm diw se Rhum Marabou ki founisè show sa nan antre lakay ou. Son plezi. Fòm di w se toujou yon atis nou toujou resevwa nan show sa. Jodi a nap gen avèk nou yon trè bèl atis, yon atis kap evolye isi nan vil Kap Ayisyen e nap gen pou n pran atis la. Men avan ke n pran atis la nap di w ke pa bliye wap jwenn Bref Media sou Facebook, Instagram ansanm avèk YouTube.

Yeah! Nou retounen aprè poz la medam mesye, se pou m di w se èske w te konnen ki pase sou Bref Media ki pote pou ou show sa. Tank ou ka konstate avè m la gen yon atis ansanm avè nou la sou plato a. Nou gen avè nou Bobinage, Bobinage se yon bèl atis kap evolye nan milye hip hop la. Bon jis avan ke m bay plis detay sou atis la m kitel prezante. Bobinage sa kap fèt menn? S on plezi pou n gen w sou Bref Media jodia. Rey, Nouvo Ze e fòm salye tout Super branche emisyon sa yo Bref Media e Bobinayz nan kay lan e pou la premyè fwa e m panse nou gen anpil bagay pou nou pale yeah. Nou gen anpil bagay pou nou pale Bobinayz e kòman sa ye menn sante a anfòm tout bagay kòrèk? Yeah tout bagay anfòm nan moman an n ap travay n ap travay anpil nan moman an pou n fè bagay yo pou n kontinye fè bagay yo pwofesyonèl menm jan n te konn fè l deja oh.

Yeah m te renmen G-bobby anpil an fèt m pot ko m pot ko antre nan rap men m te konn tande G-bobby anpil se pat janm Bobby Nice li te ye ou konprann se se te se te G-bobby epi lè G-bobby vin vin vin mouri epi m vante tèt mwen Bobby Nice epi m te m panse m ka di bon m ka di karyè m lan se apati de mizik sa menm epi m te sòti yon mizik klasik man

Anfèt Dji map tande Djiboby bagay sa yo epi aprè m vin m kwè m kwè m t sòti premye solo m se lè Djiboby vin mouri wi avledi Djiboby te gentan sòti album pale cho donk sa vle di malgre map tande sa potko janm di konsa yo paske map tande miche pou m fè tèl bagay so m byen di w kòmsi mizik la nan mwen menm Epi yon fwa, m pa sonje ki premye premye nèg ki te fè m antre nan stidyo, se te Valery Telefòn ki te fè m antre nan stidyo and and nan Gérald Mix. Lè sa m te di a m gen yon pwojè, bagay sa yo, m bay miche tande pwojè a, ki pa menm gen rapò. Lè w ap tande m, w ap tande G-Bobby, se 2 bagay diferan, ou konprann? Ou ap wè m pa nan lin G-Bobby a ditou, men alò ke misye se yon nan nèg ke m te renmen, ou konprann?
Bobinay son nèg lè w pale de Djibobi ki enfliyanse w sa vle di kanmenm ou gen Djibobi kòm kòm moun jodi an ka ap di se se se moun ki fè w ap rap moun ki ki ki fè w kenbe liy sa sa vle di w ap rap lontan selon ou menm èske ou menm ou son atis ki fè ase pou kote w ye la oubyen ou te espere plis bagay ke ke kote w ye a? Monchè
M poko, m poko fè anyen non menm. M poko fè anyen epi tou ou konnen m pa kwè n ap janm vrèman satisfè de nivo kòmsi etap ba bagay yo se etap pa etap. Jodi a m ka di w si m nan 10 m ap satisfè, si m jwenn 10 la m ap satisfè epoutan manti bro. Lè m jwenn 10 la m ap anvi fè 15, m ap anvi fè 20 se konsa lè w atis ou dwe toujou ap chache bagay paske avèk letan chak tan bagay yo ap update man. Nou poko fè anyen bro. Nou poko fè anyen nan sa n gen pou n fè yo.
Bon bagay bon bagay e ou di ke ou di ke lè ou tande G-bobby e lè ou tande Bobinaye se 2 bagay diferan jodi a si yap mete w nan kategori atis ki kategori atis yo dwe mete w ladan l atis ki fè rap angaje ki fè gangsta rap oubyen ki fè rap street e kap pale de geto reyalite geto ki ki nan ki kategori yo ka mete Bobinaye? Yo Bon m ka di yo, ou oblije mete m nan tout paske m fè tout stil de mizik yo, m fè tout stil de mizik yo, m lari a, m salon an, ou konprann, a vle di m fè mizik sosyal bay, rap angaje, jodi an yo, m nan tout paske jan m fè mizik yo se jan enspirasyon an vini an, kòmsi nan moman enspirasyon an vini an m oblije fè l e delivre bay fanatik yo, se konsa n travay, ou konprann. Ou fè mizik deja ou epi lè wap tandel ou di waww men kyèt men kwè se mwen ki fè bagay sa mizik ou enpresyonew deja paske gen pil atis kem kotwaye m pale ansanm avè yo di yo konn fon mizik yap mande kote ou te jwenn enspirasyon sa kòman ou fè jwenn enspirasyon sa sa rivew deja Bobinayz?
Bon sa rivem anpil fwa anpil fwa m fè mizik la epi depi lè e sa konn pouse m tèlman renmen lè map fè mizik yo tou m konn pa menm ekri m konn pran kòmsi m konn nan tèt mwen Jodi a m ekri douz ba nan mizik la, refren an la, souvan se refren m toujou fè nan mizik yo avan epi lè m vin ap tande mizik yo, yo m di shit sa se bagay. Gon mizik ke m te fè, m te pran omwen yon mwa edmi pou m te ekri mizik sa, son mizik ki te rele anvi lib. Yo lè m fin fè mizik sa, m te tèlman renmen mizik la, m di yo wè mizik sa pa ka pa mache. M di paske depi mizik la ateri l ap mache kanmenm. But mizik sa te fè anpil moun rekonèt mwen, e mizik sa m ka di w jiska prezan bro son mizik m pa janm sisprann tande, m renmen mizik la amò e m fyè paske se mwen ki te fè l. Fò m di w, fò m di w se se mizik sa ki fè m rekonèt tou mwen m. Yeah yeah anvil lib yo bèl story bèl bagay bon byen souvan moun yo di eske map ka fè yon mizik konsa ankò eske map ka bagay men panse m fè mizik m pa di m fè mizik ki pi bèl ke sa e m gen bagay ki la e gen bagay ki sòti deja yo moutre moun yo ke An vre oh, m toujou renmen mizik mwen, m toujou renmen mizik mwen.
Trè byen, e wap frape lontan, ki mizik an dat ou gen la, ki mizik, kisa wap travay, ki mizik ou gen ki sòti, dènye mizik ou sòti a se ki mizik li ye la? Oh, dènye mizik solo m gen m sòti, m sòti la deja se san feat se se kite m viv, yonn nan mizik ke m vrèman renmen, e son mizik ki trè emosyonèl, gen yon moso koko m te sòti avèk Nyochalè, Konnya nou gen pou n sòti bagay la, nou anonse dènye chwa ki gen pou vini ak tout videyo yo nan jou yo la, ou konprann. Epi nou gen pwojè nou n ap travay, donk nou panse m vle fon bagay ke poko gen rapè isit la ki fè l, se pa paske l ap depase sa yo te konn fè non, m vle fon bagay tankou moun poko fè sa isi, petèt ou ka wè sa lòt kote, ou ka al nan entènasyonal, men mwen menm m vle fon bagay kòmsi i poko fèt, paske m pral met bagay nan men fans yo, yo se sa ke m anvi fè, ou konprann. Ou di dènye mizik ou soti ou menm sèl se Kitem viv, kitem viv e fòm diw kitem viv se dènye mizik wap jwenn bobinaj li menm sèl sou li e fòm diw se konsa cho a fèt mizik sa ki se kitem viv nou pral pran yon dezyèm poz nan cho a poun kapab fè ou fè konesans avèk mizik sa yon ekstrè ladanl ki se kitem viv by bobinaj bobinaj se nouvo G Bobi e nou pral pran yon ekstrè nan mizik sa nap tounen apre nou pral pale sou mizik sa ansanm avèk bobinaj mèt chèlè.

Poz nou, Aprè dènye poz nou nan show a ki se Èske w te konnen ki pase sou Brèf Medya? Brèf Medya se yon platfòm w ap ka jwenn, tankou m di nou, sou YouTube, Facebook ansanm avèk Instagram. Pa bliye, se pou w abòne, se pou w like, fè w pataje. Se meyè fason ou kapab sipòte nou avèk show sa. Nou sot tande mizik sa ki rele, e mizik Bobinaj la ki rele Kite m viv. E Bobinaj, yow, kote w jwenn gwosè enspirasyon sa menn? Hein eske eske yo enpeche w viv kisa wap di nan mizik sa menm. Epa sa non tankou gen anpil moun en ki toujou jije fason yon moun ap viv ou rann moun nan pa alèz banm di w yon moun gendwa pa viv pi fò plezi men ou pa gendwa gen pwoblèm fason lap viv paske ou oblije viv jan ou renmen byen souvan ok mizik sa sak te enspire m mizik sa menm se paske en M souvan jwenn moun ki ki jije m tankou e pa m pa pral di ki jije m mal paske m ap fè mizik non, moun nan jije w pafwa pou stil de moun ou ye, pou jan w ye, ou konprann sa m vle di w la non. E sa k fè nan mizik sa m di w, pafwa moun nan wè yon kep kleren nan men w baz, li ba w pwoblèm pou li, paske l pa bwè li gen pwoblèm avè w ki bwè, yow. E sa k fè nan mizik la m di w konsa, Wap banm problèm sou problèm, m pran tout rezoud non kouwonm. Ou konprann sam vle di w la wi. Yeah. Sa vle di se konsa ou jere problèm nan ou menm. Yo bon bagay bon bagay pou mennaj men fòm diw se trè trè bèl mizik mezanmi sipòte atis la al gade mizik le sou YouTube Bobinage se yon bèl atis ki gen anpil talan tankou nou ka konstatel nan vibe sa misye ap degaje la nan mizik sa Bobinage Kòman ou wè tèt ou menm nan 5 an ankò, nan karyè ou, nan 5 an ankò kisa ou espere Bobinage la?
Bon 5 an menn m anvi sa m kòman m wè Bobi, m anvi Bobi, Bobi a kòmsi jwenn tan gentan nan tan sa pou l gentan bay fanatik yo plis mizik, plis videyo epi nou atenn plis siksè tou menn, nou bezwen lajan pou n gentan gen lajan n ap byen vire ou konprann sa m vle di w la nou Nou gen sponsò, ou konprann, lè n kwaze nèg lari yo, nou jere yo, ti machann yo, tout moun ki renmen nou nan zòn pa nou m yo, pou nou sèvi ak tout moun, epi pou yo wè m yon lòt jan nan game nan, se sa m vle wi. Yeah, bon bagay man, m panse se sa tout atis ta renmn ta espere paske se anpil fwa se pou sa nap rap, se pou sa nap fè game nan, talan pa pou gran mesi, si w gen talan fò omwen ou ka jwe l e viv de li menm, se pa sa m ta espere men nan lavi gen sa, si tout fwa Bobby Nice pa ta atenn Rèv sa oubyen objectif sa li gen nan 5 an ou wèl kap bat nèg lari yo love kap bat ti machann yo love èske sa ka rive ke n pa gen bobinaj nan game sa ankò menn. Yo bon a lavni nou pa nou pa konn sak ka pase paske byen souvan kòmsi nou toujou nou toujou espere pou n fè tèl bagay men aprè nou chanje ide men m pap ba w manti bro nou pa gen kanpe nou pa gen ide kanpe Menm ke nan 5 an, 10 an m pa jwenn sa m bezwen an yo map kontinye. M pa gen kanpe pou m kanpe map kontinye. Bon bagay, so yon solda fèt pou batay tout tan gen vi. Ok Bobinaj, yow si w gen e Toby ou gen Baky ou gen King Street pou fon mizik kounya la kès wap chwazi? Pou m fon mizik kounya la? Yow sa sa pral depan de mizik map fè a. Sa pral depan de mizik map fè a. Ou konprann sam vle di w non. Men m renmen Toby anpil. M panse sim gon mizik poum fè kounye a la kòm se Okap m ye map pran map pran Toby. Toby jwenn privilèj la paske se Okap oubyen se paske ou santi sa ka rive pi vit menn? Oh paske ou renmen l. M renmen Toby anpil.
Yo m panse ke jounen jodi a atis yo yo tout via rezo sosyo gen plizyè kote yo ka al swiv atis yo bagay sa yo. Ba moun di moun yo kote yo ka al swiv gwosè talan sa ke ou gen menn Mwen menm menn son w nèg kap frap anpil map swiv ou gen lòt moun ki ta renmen fè konesans avèk atis la m'bay se pou sa cho a la se èske ou te konnen sak pral regle konsa Bobinayz kote yo ka al swiv Bobinayz. Bon Bobinayz Haiti a se tout kote ni sou sou threads ni sou Instagram ni sou Facebook Twitter YouTube Bobinayz Haiti e map di moun yo kontinye follow m sou Instagram paske nan moman an la nan 10600 moun donk nap avanse toujou travay la ap fèt kanmenm. Si m ta mande w ki kiyès nan platfòm sa ou opere m ra di m Instagram kanmenm. Bon, m soti se Instagram depi m leve nan maten m, a menm avan m ouvri WhatsApp, se Instagram m tcheke avan paske la m pase plis tan. Donk Instagram ede m pou m pa strese, Instagram se m ka di sa la son pastan mwen, yè yè. Yeah Bobinaj gen yon staff kap travay avèl ou Bobinaj gen yon manager kap investi nan li menm ki wè talan sa to ou ta lap pete plafon di moun yo ou sèl kap fè tout bagay yo. Monchè m pa pou kont mwen e m pa pral di ke m gen yon staff ofisyèlman oubyen m pral di ke m gen yon manager men m gen kèk zanmi ki renmen m nou met tèt ansanm lè m gen yon bagay pou m vle reyalize M bezwen konsèy la konsèy tou m konnen gen moun pou m rele epi ap di yo men kijan men kijan pou fè tèl bagay men nou nou nou panse a sa nou pral gen yon staff la kap gen 10 moun ladann so m panse se staff sa kap ede m sòti tout pwojè ki gen pou sòti yo la se nèg sa yo kap kap kap jere tout bagay yeah. Bon bagay Bobinage! Jodi a ou te sou platfòm nou an ki se Bref Media, ou te envite nou nan show ki rele Èske ou te konnen an? Si jodi a men nou gen yon dènye mo nan show a, m panse nou espere wè w ankò e kontinye wè w menn paske nou espere nan tan k ap vini yo pou n se yon nan rapè nou ka fyè de li nan game nan tankou jan n fè deja pou nou fyè plis. Se gwo dènye mo nan show a jodi a se sa l ap ye menn pou fanatik yo e pou moun ki renmen Bref Media. Yo, sa map di moun yo, ann aprann sipòte, wè travay sa kap fèt la son bèl travay li ye, ou konprann, ou pa vrèman jwenn sa isi a, donk si nou menm nou vin avè cho a, i byen bon, i bon ni pou mwen ni pou ou, i bon pou tout lòt atis yo, ou konprann, e pa sèl fanatik yo k pou ki sipòte, atis yo tou lè nou wè bagay yo nou ka pataje yo, on like pa anyen, on abòne pa anyen, e pa peye wap peye pou sa, ou konprann, ann sipòte pou brèf medya a rive pi lwen, ou konprann, mwen m apresye travay sa, yeah bro. Bon bagay medam mesye se te Bobinayz e yon nouvo G-bobi ki te avè nou sou platfòm nan jodi a sou Brèf Medya. Se t on plezi m te resevwa atis la. Fò m di w, Brèf Medya, m ap redi w sa ankò, ou ka jwenn nou sou Facebook, Instagram ansanm avèk YouTube. Founisè ofisyèl show sa ki se Wonm Marabou. Wonm Marabou ou met koulè nan lavi w, Wonm Marabou lè w bwè l men nou pa ka regrèt sou kabann. Pa kite y ap tchwipo men, pa kite medam yo fache, pran Wonm Marabou. Bobinyce mèsi se t on plezi pou m te gen w sou platfòm nan menn anpil respè nap kwaze yon lòt lè pou yon lòt epizòd avèk yon lòt atis ke w renmen anpil se brèf media prezantatè pa w la reyino ak ke nan mikwo a mèsi.